Ok nou gen yon kesyon yon zanmi poze nou la, misye di ke lap viv an Ayiti epi lap touche 1000 dola US chak mwa e misye avèk yon fi, li renmen avèk yon fi ki gen 5 pitit deja, men misye pap peye kay, sètadi fi a nan kay manmanl papal mouri kite pou li, donk misye pap peye kay, fi a nan kay sa avèk 5 pitit epi misye renmen avèk fi a donk yo sanse. e an di ki ou pral viv an konpibinaj, ou pral plas ansanm, e pi misye mande ki konsey ou ke mte kabali, paske li renmen fia, e ke li ta renmen viv avèk fia, ant parantèz, misye di konsa ke li, e fia di ke li pap fè pitit ankò, donk 5 pitit la sa sifi, donk sa vle di se 5 pitit, fia se pa pitit misye, youn pa pitit misye, misye just renmen fia, li ta renmen viv avèk fia, men ki konsey nou te ka bay. Mentnan, son bagay ki trè klè, e pou n pa ale pa kat chemen, n ap di ke, pèsonèlman m twouve ke se pa posib. Se pa posib, rezon senp. Premyèman, ou gen yon kòb ke wap resevwa le mwa. Se kòb travay ou, m pa konn si w leve bonè, ki tip de travay ke wap fè, eske se yon travay ki di anpil, oubyen, de tout fason wap touche 1000 dola, yo wè se pa kado ou fè w li. Donk, se travay ou fè, ou travay pou li pandan 30 jou e ke ou travay di pou li. Kounye la, kòb sa, kiyès ki pral konsome kòb sa? Donk se 5 ti moun yo ki pa pitit pa ki pral konsome 1000 dola sa nan moun. E se ke manman ke kodyo ko renmen. Eske wap kapab fè ekonomi ou menm pèsonèlman? Eske wap kapab paralèlman eseye realize rèv ou avèk salè sa? Eske wap kapab separe 1000 dola sa pou bay fi a avèk pitit li e pou ou menm pou gen nan moun pou viv e pou fè rèv ou? M pa konnen ki rèv kote gen. Daprè jan w ekri an, iresanb ke fi a pap travay. Fi a pap travay, e m gen enpresyon tou, kay la, jan l fèt la, li pa lwe ladan l, kòmsi li just rete nan kay la, kòmsi fi a li menm li pa yon kòb l ap antre. Donk, se sa vle di ke 5 timoun yo plis fi a fè 6 pral sou kont ou. Donk maladi, eksetera, e, e, e, m pa konnen, tout pwoblèm ki vin nan lavi a, tout se sou do w li ye, tout pral vin depann de 1000 dola US a. Fò w konte ladan l, e, kouran, fò w konte entènèt, fò w konte, e, enpo lokatif, eksetera, fò w konte ti reparasyon pou w fè nan kay la detanzantan, e timoun yo yo menm, 5 timoun sa yo lekòl, tout se sou kont ou, fò w peye lekòl pou yo. fòk ou peye machin, peye moto, peye abònman etc. E fòk ou peye manje pou ti moun yo, si wap bay leson, fòk ou peye tout bagay sa yo, san konte ou menm ou gen frè, ou gen ti sè, ti frè etc. Tout bagay sa yo se sou kont ou yo ye. Mentnan, mil dola US ba nou anviwon 150 mil goud, li pap sifi. Se 150 mil goud la, se no, de fason nominal wè 150 mil, men li pa sifi. Relasyon sa l pap bon pou ou, li vrèman pap bon pou ou. Bon, ou ka toujou fonse, ou ka toujou di ou pral touse manch chemiz ou la pou wè si w te ka petèt eseye travay plis toujou eksetera. Kèlkeswa kòb w ap fè anplis, l ap toujou pase nan moun yo, nan timoun yo avèk madanm nan. Se sa li ye, pa gen lòt bagay ke sa. Ou ka toujou damou, men atansyon m di w ke relasyon sa li pa pou ou.